Bonjou ou bonswa tout ti zanmi yo spesyalis nan damou yo kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm sa fè lontan nou pa wè Rose hein Rose te pran yon ti poz tou piti paske e j'ai d'autres projets m gen kèk lòt bagay ke mwen ap regle mwen nan fakilte tout sa e sa vrèman pran tan mwen e mwen ap travay sa koz ke sa fè lontan nou pa wè kòman nou ye menm nou anfòm humm ebyen jodia mwen vin pale de poukisa nan tan nap viv la la nan nan moman sa yo gen anpil gason ki pa sou fè bagay ansanm avèk fanm yo poukisa e de no jou e Pòno jwe yon gwo wòl nan lavi mesye yo, nan lavi medam yo tou men mesye yo plis renmen gade pòno. Lè mesye yo renmen gade pòno konsa, li vin jwe yon gwo wòl nan sikoloji mesye yo. Se sa k fè ou konn wè gen de lè mesye a konn kouche nan kabann ansanm avèk fi a oubyen de moun ki renmen fi a konn di nèg la li anvi l, nèg la li menm li konn di fi a li fatige oubyen li pa sou sa, ou konprann sa m di w la, kòmsi li jis pran yon pretèks pou l pa fè bagay ansanm avèk fi a, pou l pa fè lanmou ansanm avèk fi a, pa pou otan ke nèg la li menm li pa renmen fi a, le pli souvan se paske e nèg la li menm lè pou l fè bagay ansanm avèk fi sa, li oblije kòmsi ap panse ansanm avèk yon fim pòno l te gade, ou konprann sa m di w la, li plis pran plezi l nan gade pòno a, ke poul fè bagay ansanm avèk yon fi gason sa yo yo plis pran pran plezi yo tou nan bat la ponyèt ke pou yo ta fè lanmou ansanm avèk yon fi nou menm medam ki gen mari nou depi nou wè mari nou kòmanse diminye nan lanmou kòmsi l te konn ba nou nan afeksyon l te konn ba nou nou wè nèg la kòmsi lè poul fè bagay ansanm avèk nou li toujou kòmsi gen yon fon ti ta fon ti tann talè demen si Dye ve mwen fatige mwen gen tèt fè mal konnen nèg sa li menm li kòmsi dezi li te genyen pou ou a diminye. Le pli souvan gen anpil moun ki konn konsidere fim pòno kòm yon stimulan ki pou kòmsi ogmante dezi seksyèl mesye yo. Le pli souvan, fim pòno a li menm li detui lanmou mesye yo genyen pou fanm nan vrè vi a. paske lè gason renmen gade fim pòno a li toujou kòmsi atann sa lap tande nan fim pòno a jan fi a fèl nan fim pòno a se konsa fanm li genyen nan kay la oubyen fanm li renmen ansanm avèl la se konsa fi a ta sipoze fèl pou li se konsa se konsa fi a ta sipoze ba lil men non pa bliye fim pòno a li menm moun ki ap jwe wòl fi ki ap fè bagay nan nan nan fim pòno a yo peyel pou sa li touche pou sa se yon videyo lap fè Se yon fim lap monte. La toujou baw yon son ki agreable, yon son ke ou pa janm tande nan viw, lè konsa ou menm ou pral al chèche jwenn son sa nan vrè vi ke wap viv ansanm avèk madanm ou, nan vrè vi ke wap viv ansanm avèk mennaj ou, sa ka vin gen, vin koz gen difikilte nan relasyon an. Se sa fè li vrèman enpòtan pou konsantrew plis nan vi reyèl, nan nan nan vi reyèl ke wap viv ansanm avèk konjwen ou, ke pou ta konsantre w sou koz virtyèl, virtyèl ki vle di e fim pòno, e bagay w ap gade sou entènèt. Le pli souvan, jan de bagay sa yo konn lakoz ou pèdi yon bon fanm ou te genyen nan yon relasyon, yon bon nèg ou te genyen nan yon relasyon, paske ou ta anvi viv sa ou wè dèyè kamera. Swadizan sa ki dèyè kamera yo fè l pou sa eksprè, yo fè l pou vann. W ap toujou wè l bèl, w ap toujou wè kòmsi se li menm ou ta vle. wap toujou wè kòmsi kèt se vi sa w ta renmen kòmsi se fason sa jan moun yo ap rele nan fèt fanmi se ay woy ay se konsa ou ta anvi pou fi w genyen nan kay la pou l ap rele pou l ap ba w plezi lepli souvan fi yo pa ka bay pòz pandje pike tèt anba fwape nan panno lepli souvan medam yo pa ka bay pòz sa yo mesye yo konn reklame anpil de sa yo konn di konsa se jan jan de fanm sa yo ta anvi genyen ki pa fasil ditou pou ta retwouve paske fi sa w ap gade dèyè tele a, dèyè ekran telefòn oubyen laptòp la s on aktris li ye, li peye, li touche pou l fè sa l ap fè a men ou menm vi w ap viv ansanm avèk madanm ou ansanm avèk mennaj ou a se li menm ki vi pa w, se li menm ki vi reyèl gen anpil fwa mesye yo konn panse Pòno ka pote plezi nan relasyon epoutan pòno a se detui li detui relasyon. Gen gason tou ki manke virilite apati de 45 an, gen gason lè l nan 45 an jiska 65 an li manke virilite sa vle di li manke kòman m te ka di sa. Li manke angouman pou fè bagay la menm jan gen fanm kòmsi lè yo kòmanse nan laj menopoz e sansasyon yo, feeling yo diminye a se menm jan tou pou gason an tou lèl kòmanse nan yon laj nan 45 a 65 an virilite yo diminye, anvi yo diminye yo pa menm jan, sitou si gason sa li menm li te renmen bat laponyèt anpil epi li renmen gade fim pòno lap vin plis de plis anpli lap vin adapte l ansanm avèk mond. pònografik la, lap vin kòmsi diminye feeling li pou mond reyèl la, pou fanm ki bò kote l, fanm ke li ta sipoze ap bay plis lanmou, fanm li ta sipoze ap bay plis afeksyon. Nou konprann sa m di nou an e medam, depi w wè w gen mari w nan kay, ou wè kòmsi li manke gen feeling pou ou, Li manke komsi sou fè bagay ansanm avèw lè w anvi fè bagay ou konn wè gen gason ki chofe yo plis anvi fè bagay ki pou fi a ta anvi fè bagay depi wè komsi filing nèg la ap diminye pou ou le pli souvan se pa komsi love fi nèg la genyen deyò non gen anpil gason ki plis pran plezi yo nan gade fim pòno gen gason tou ki kòmanse antre nan laj menopoz. Se pa sèlman fi ki konn antre nan menopoz, gen gason tou ki konn antre nan menopoz, ki konn kòmanse nan laj menopoz yo, de 45 a 65 an, sa konn vin koz ke gason an li menm, li manke gen filing pou madanm li, li manke gen filing pou fanm lap viv ansanm avèl la, nou konprann medam, nou konprann mesye, mesye yo li ta pi enteresan, li ta pi bon pou nou ta fon ti rekile, de mond virtuel la, de bagay ki ap pase nan, kouman m te ka di sa, nan, nan Facebook, nan entènèt, ou konprann sa m di w la, nan, nan, nan, kòm si, nan bagay virtuel, detache w de yo pou plis konsantre sou vi w ap viv la, pafwa sa w konn wè dèyè telefòn nan se pa sa l ye, sa w konn wè dèyè ekran, se pa sa l ye vrèman, se pa li menm ki reyalite a. Reyalite a se sa w ap viv la. Se vi w ap viv la, se li menm ki reyalite a. Ou konprann sa m di w la? Ebyen, se te yon reyèl plezi pou Rose Paola te ansanm avè w jodi a. Mwen swete nou pase yon bòn jounen, mwen swete ke nou anfòm. M ap pale ansanm avèk nou pli souvan kounye a, nou ka toujou kite kesyon, sa nou ta anvi konnen, gen kèk bagay kòmsi nou ta bezwen enfòmasyon de yo, kite kesyon yo anba videyo a epi mwen menm m ap fè nou repons aprè. Mèsi bokou, babay, alapwochèn, se te zanmi pa ou, Rose Vitalis Ton Amour. Mwah!